Jodi a nou antre lakay ou pou nou prezante w yon show spesyal. Paske gen anpil Ayisyen nan kominote ke nap viv bò isi a nan Bòktonn ki gen pakèt talan men pafwa ou pa janm tande pale de yo menm yo pa menm pale de yo menm tou yo ap aji anba anba. Men gen youn nan atis sa yo ki nan ap viv bò isi a ki gen yon talan spesyal e nou te fè Lenpòtans, le nesesè pou n reyalize envite misyon nan cho nou jodi a. Nan sans sa a, nou gen le plezi pou n envite nan cho nou jodi a Brillant Avenir, notre ami, notre ami, frère Duckens Delpin. Duckens, byenveni nan ton emisyon Brillant Avenir. Nou di byen ke anpe Ayisyen nan kominote a gen yon pakèt gwo talan lakay yo, men yo pa pou di w ap moutre oubyen show off talan ke yo genyen an. Men nou menm nan emisyon Brent Avenir lan, n al dèyè moun sa yo pou n kab eseye fè kominote a konnen ki moun yo ye. Nan sans sa a, nou te tonbe sou notre ami Frè Dukens Delpé. Frè Dukens, anvan ke n kòmanse show a, kab di a nos internautes, mwen kab sou sou keblo kounye a la, kiyès ki Frère ankò, l'ami Dukens Delpé? Bon, Dukens Delpé se yon Ayisyen k ap viv nan Brockton depi pli de 19 an. E anpil moun nan kominote a konnen m. E travay ke m fè atistikman, m fè penti, skilti, e m fè enstalasyon dar. E an gwo se sa. An eseye antre nan

Donk, pandan m vin Ozetazini, m al nan inivèsite Massachusetts Lowell kote ke m etidye jeni chimik, ki se Chemical Engineering. M travay twazan nan rechèch avèk devlopman nan bay biopharmaceutical. Epi apre sa, pa enterè ke m te genyen pou lèt imen, m te twouve l nesesè ke pou m etidye nursing, donk m se yon nurse tou nan moman sa a. Men pandan tout pakou sa yo, m te toujou ap fè art, ok, m te toujou ap fè penti, m ap eseye fè sculpture, etc. N ap vin sou sa la a, wi. Wi, wi. Paske lè w gade byen ke yon moun ki fè bawokemistri, ankò. Chemical engineering.
Chemical engineering, Se yon pakèt bagay ke li ye, yon moun ki fè nursing, kounye a la, aprè 2 gwo bagay sa yo, ou wè ke se poko sa lè w, e pa lè w vle rive. Ou gen yon amou spesyal pou yon bagay, pou yon bagay patikilye. Pale nou dabò de eksperyans sa de antanke ke nurse e antanke enjenyè an chimi. Se byen sa? Wi. Wi.
Pale nou de eksperyans sa avan ke w tonbe nan sa ke nou byen pale aswè a ki la, ki ke nou wè pakèt bèl bagay dèyè do m nan la, nou tonbe nan kesyon art. Ok.
Bon, ou konnen, an Ayiti, e lè w t ap resevwa yon edikasyon akademik, yo te toujou di w ke ok, fò w vin yon doktè, yon enjenyè, yon pastè, eksetera. Donk, avèk mindset sa a, avèk eta despri sa a, lè w al lekòl, ou fè tout syans, ou etidye avèk tout fòs ke w kapab. Donk, se nan optik sa a, m fè, m te renmen chimi. Donk, m fè. Enje, m vin etidye, lè m vin Ozetazini, m etidye Chemical Engineering. E pi, pandan m ap travay kòm enjenyè an chimi, nan rechèch pou kansè e pou kansè e pou medikaman pou dekouvri solisyon pou pwoblèm sa yo. Donk, m te vin vrèman pouse nan. e kiryozite m pou m vin konprann èt imen e fonksyonman èt imen avèk pli de presizyon. Donk, e sa k fè m al etidye nursing pou m ka konprann fonksyonman èt imen anpe pli pouse. Epi pandan m fè etid sa yo tou, epi pou jis kounye a m travay kòm nurse. Ok. Basically se sa l ye. Paske m t ap, nou pale souvan, paske Dickens se zanmi m ke l ye, nou pale souvan, men nan tout sa ke ou fè, nan tout sa ou aprann yo, ou toujou di m ke ou gen yon amou patikilye, yon amou spesyal pou art, pou peinture. M pa ka di sa k pou swa fè l, vi ke swa m a amou patikilye ke l ye. Depi ki lè ou wè ou jwenn amou, ou jwenn ke ou gen lanmou sa lakay ou pou art? Bon, lanmou ke m gen pou art, se depi m jèn, depi m depi m piti nan klas segondè, art te toujou entrige m, li te toujou rann mwen kirye. Paske lè m ap gade yon yon travay, yon oeuvre d'art, Dèfwa l fè kè m, li fè kè m bat fò. Li fè m, li ban m yon enpilsyon, yon bagay ki pli fò ke mwen menm. Donk, ou konnen an Ayiti. So, sa pa t fè pati de resèt ke yo te konn ban mwen. Yo di ke, paske, donk m toujou ap swiv sa. Epi lè m kòmanse vin pli gran, e m rankontre dè zami, dè moun ke m konnen ki fè art etc. E m te gen yon zanmi, m gen yon zanmi m an Ayiti, yo rele Joseph Eddy Pierre ki se yon atis ayisyen ki trè koni an Ayiti e a leksteryè. Donk m te toujou ap vizite studio l epi li di m konsa, M ta sigjere w kòmanse fè yon travay, fè yon tablo, eksetera. Epitou li ban m materyo, di m eseye. Epitou m fè yonn, li di ok trè byen. Epi konsa, depi lè sa, m toujou ap fè l. Ou konprann? Byen ke lè m vin Ozetazini, m etidye chemical engineering, m te toujou fè tablo. Men pou satisfaksyon pèsonèl mwen, e pandan m ap travay kòm nès, m toujou ap fè tablo, men pou yon satisfaksyon pèsonèl. E pi se nan kontèks sa a ke m vin pouse de manyè aske kounye a m fè yon pèfòmans entènasyonal e pi m vin yon ti jan pi koni. N ap vini sou sijè sa yo, paske m ap vini sou sijè sa yo aswè a nèt, paske apre kou n al nan kebo, an dirèk yo menm nan kebo a, mezanmi entènot, nan laj Facebook kounye a la, Duken Zèlpe son gwo gason kanpe yè la a. M ap ba nou rezon an talè konsa. N ap pran rezon an. Li fè, li etidye chimi, enjenyè ke li nan chimi, e li fè nursing. Bagay sa yo se bagay ki mande brenn, ki mande anpil pasyans tou, anpil kontwòl de swa tou lakay ou. E tou kounye a la, l antre nan art. Nou wè ke ou tou ap travay kòm etan nursing, men ou toujou tou, ou gen pwòp studio pa w, e pwòp lokal pa w ke wap fè, wap prezante tablo, wap fè tablo. Pale nou de, kounye a la, m konnen konbyen studio gen deja bò isi a la? Bon, nòmalman m gen, e aktyèlman m gen 2 studio. M gen yon studio Whitman kote ke se, m rele li laboratwa de rechèch nan penti mwen. Se la m fè travay mwen. Se la m fè tablo m, se la m fè skilti, se la m chita pou m travay nan art. E pi an plis de sa, kounye an m gon lòt studio nan vil Boston, nan zòn South Boston kote yo rele Sowa, ki tou pre 93, ki nan Harrison Avenue. ki se menm ri ou gen Boston Medical Center. Nan menm ri sa a, m gon studio nan 450 Harrison Avenue. Mda di pa adrès yo, si moun vle vizite galri a. 450 Harrison Avenue, li se studio nimewo 310. Donk se la ke m gon yon sòt de mini showroom kote ke m ekspoze travay mwen, epi se la tou m resevwa kliyan Moun ki renmen travay Men ou sa gen yo. youn Wickman tou, kòman w matche 2 lè sa yo, lè pou Alexandre Boulevard ak lè pou Wickman nan? Èske w gen moun nan chak studio sa yo ki ki nan ki la ap resevwa moun pou ou oubyen se ou k la an pèsòn nan studio sa yo? Bon, e studio de travay mwen avèk studio de prezantasyon m, orè yo pa menm Pa jan. menm, ok. Tankou nan studio ke m gen nan vil Boston, e se su randevou. Epi la lè ou lè chak vandredi chak premye vandredi di mwa studio a ouvri gen dè santèn de moun ki toujou vini paske son zòn touristik son zòn ki trè frekante epi lè dimanch nou ouvri de dizè di maten a katrè dlapremidi ki son lòt lè ankò ki gen pil moun ki vizite l. E pi kounye an m gon pwogram ke m ap fè avèk Airbnb nan vil Boston. Paske lè moun yo soti nan de peyi etranje tankou an Ewòp ou byen an Espay, an Frans, yo bezwen de kote ki enteresan pou yo vizite. Konsa yo toujou vizite m nan studio m nan chak Mardi antre 4 è e 6 è. But pou tout gran piblik lan depi yon moun relem li di bon mta renmen vin vizite studio ou nou mete yon randevou epi mavèl ok boo. E studio ki Whitman nan eske w fè lan studio sa direkteman nan Whitman nan pwopreman di? Donk nan studio Whitman nan li se yon pi gwo studio men se la mfè travay yo se la mpenn se la mfè sculpture se la mfè mfè storage de materyo de pwodwi kem itilize yo. Kvan map di ke nos amis ki nous écoutent après actuellement soit sur internet nan sou Facebook et en direct ke Barack sa nou wè la se pa anyen nan sa Dukens fè mwen m te gen chans m te wè lakay li e kounye a li tou transfere bagay sa nan studio pa l se yon mèvèy gen de aparèy m wè m wè Dukens li m li k fè l m pa m di ke kòman w fè fè bagay sa yo m ta pale ta w de yon aparèy de zye yon aparèy ki gen yon zye ladan li Si m di nou ke bagay sa yo, n ap panse ke m ap fè kreye istwa pou frè Dikens. Se malere pa vin ak aparèy sa a jodi a la a. Se yon bagay ekstraòdinè, yon bagay ekstraterès menm aparèy sa a ye. Sa se tablo òdinè li pou parèt la. Men si nou gen chans ke nou bènwadè sa telefòn yo, n a eseye kontakte yo menm ou pa konn la a. Wi, m sou Instagram, epi m sou Facebook. Ok. Donk depi ou tape non m tou, si w al sou Google. Ki non pou tape pou jwenn non m? Si w al sou Google ou mete, ou tape Duken Delpe, w ap wè tout travay mwen, w ap wè e prezantasyon piblik, eksetera. E sitou, m tap swiv ou, m konnen mwen menm, depi yon moun ap fè yon bagay ki bon mwen menm, nan kominote a m toujou ap swiv ou, m tap swiv yon entèvyou ou fè avèk Lavwadameric, sa pa yon mwa de sela je kwa. Wi. Se te yon bèl entèvyou ke l te ye, sa vle di ke. Lavwadlamerik soti jis kote l te kote li a nan Washington, li vin lakay Duckens del Pè Balente ak yon view lakay li. Se pa bagay ki tè a tè sa hein. Non wi but paske men sak vin genyen sè ke Lavwadlamerik aprann ke m t al reprezante Lèzetazini. Map vin la poko fon konti bagay sa poko di bagay sa map vin la. Donk se travay yo se bwi travay yo. E ki fè ke Lavwadlamerik te vin aprann de kisa nap fè, epi yo te vle fè yon entèvyou avèk nou. Exactement. Kounye a banm vini avèk sa nou te pale talè a. Duken Delpé te gen okazyon al reprezante Ayiti nan yon konkou o Japon. Te gen 4 mil moun, e pa vre oubyen 6 mil moun? Wi, 4 mil moun. 4 mil atis pent kap bay tablo yo sa ke èv ke yo fè. Pami 4 mil moun nan, M pap di esa, ban nou istwa a Dickens. Bon, se yon konkou entènasyonal ke yo fè chak dezan. E se tout peyi nan lemond k ap konpit. Se tankou, pa egzanp, koup di mond. Ok, k ap konpit. Ya, men yo rele li Art Olympia. Ok, ki toujou.
Meyè atis pent ki reyini lè sa yo. Wi, se yon konpetisyon ke tout atis ka antre ladan. Epi apre sa, yo fè dè eliminatwa ki vrèman entans. Pa egzanp, jan yo fè l dabitid, se 3 peyi, se tout kontinan yo ki gen gran glob lan, epi yo pran 3 plas, 3 lokasyon diferan. Yo pran Nouyòk, Pari, avèk Tokyo. So nan 3 kote sa yo, yo fè eliminatò yo. E pi nan final la, y al fè l o Japon.
So nan final o Japon an an 2015, e te gen anviwon 4 mil atis ki t ap compete. E Lèzetazini te voye 700 atis. Ok, 700 atis. Nan 700 atis Lèzetazini te voye an, m te ranpòte premye pri pou ekip amerikèn nan. E a e m t ap reprezante Ayiti tou nan sans sa a. Epi, dan le mond antye, nan 4 mil moun yo, m te klase uityèl, uityèm nan nan klasman mondyal lan. Donk, ki te yon trè bon, ki te yon trè bèl prezantasyon e ke m trè satisfè de li. Ou di bagay la kòmsi se yon bagay de rien, se yon gwo bagay ke li menm Dickens. Bon, wi, men se. 4 mil moun al konpit nan konpetisyon mondyal, ou soti uityèm, se pa, se pa, se pa, se pa yon moun sa fè. Wi. Timba a felisite.
Wi wi li vreman enpresyonan, li vreman enpresyonan paske li son rekò e nan karyè mwen e m espere ke m ap fè dot rekò ankò. E gen yon bagay m aprann tou, tablo ke w te gen sot uityèm nan, ou pa vin ak li bò isi ankò Etazini. Non, gen yon mizeyòm o Japon ki te achte l. Egzakteman.
Ok, donk m toujou trè, m toujou trè pasyone de sa m ap fè, ou konprann. Donk se sa k fè kalite travay yo vrèman enpresyone anpil moun. Se malere pa gen foto tablo sa la, m ta ba moutre nos amis internautes avèk moun Skibo yo tablo sa a, ke m pa konnen, se yon gwo bagay ke li ye. Men si ke moun gen enterè dan la peinture, renmen bagay sa yo, kontakte nimewo Duckens ba nou an la a, Tcheke l nan nan nan nan nan studio ke l genyen yo, sa wi, men nan men sa ki nan Boston an. Li ap ouvè pou nou menm. L ap poze poze kesyon ke nou vle. Li ka menm fè tablo pou nou nou selon selon gou nou. Men, nou wè ke gen twa tip de tablo. Gen fiksyon, gen pòtrè, gen yon lòt. Sa yo, kiyès nan sa yo? Dè sa sa pa e pa toujou avèk fiksyon men kòman? Bon e e ou rele sa. M di fiksyon, m di pòtrè e gen yon lòt wi ke m pa sonje non.
Bon, bon m esplike w. Paske e e spesyalite sa m fè a, sa m fè a se m fè art kontanporen. Ok. Ok.
Art kontanporen an se yon art nan ki vrèman fokis sou moman ke n ap viv yo. E ki gen de konvèsasyon sou tan kote nap viv la ki gen de mesaj ke yo pote pou tan prezan se sa ar kontanporen ye donk mwen menm pa gon fòm detèmine m gen yon yon enspirasyon m wè yon sijè m gen dwa wè yon evenman m wè yon bagay kap pase nan nan nan mond kote map viv aktyèlman an donk m transande nenpòt jan nan nan jan atistik pou m fè l ok therefore se sa ki main focus mwen se fè de travay ki ka kreye yon konvèsasyon e konvèsasyon sa yo yo ka apòte de solisyon bay pwofon wi pwofon paske w ap gade jeneralman tout sa ke ki afekte vi yon èt imen li pwofon Ok Donk se sa travay mwen ye. E gongon bagay ou pa di nou zanmi kap koute nou kounya la. Non sèlman ou se enjenyè nan chimi, ou se yon nès, ou marye tou. Wi m marye, m marye.
Wi m se yon papa 4 pitit tou. Ou konprann? Ok. Se yon pakèt bagay li ye paske tout bagay sa pou fè an menm tan. Okipe 3, 4 timoun nan kay, fò al travay, fò pwovay nan kay la. Se pa yon mince, se pa yon bagay fasil. Wi paske avèk sipò bon, san sipò madanm mwen li pa ta, tout sa m fè yo pa ta posib. Paske madanm mwen travay anpil, m ede avèk edikasyon timoun yo, eksetera. Donk, se, se, se yon sòt de e, e, e, e, e, asosyasyon ki, ki fonksyone ase byen. Paske yon bagay ke m aprann tou nan travay mwen, se gon bagay yo rele yo time compartment. Se kijan w divize tan an epi ou fè le mieux de ou nan sak sa wap nan chak sa wap fè yo lè w avèk timoun yo w avèk timoun yo lè wap travay ou bay le le mye le mye de ou menm epi epi se konsa Yon kesyon m toujou poze mwen poze ekriven ou atis nan cho sa ki pi bon lè nan jounen an ke Dukens Delpe, l'artiste Dukens Delpe, jwenn muse li, kapab pou fè yon tablo, kapab pou pent. Bon, e entre 7 heures du matin et 3 heures, se meyè lè a pou mwen. Ok? M pa ka travay, alò, m pa travay 7 heures pou 3 heures, paske lè sa a li pi Li pi apwopriye pou mwen pou m fè ar. Paske lè w gade byen ke fò w pran swen timoun yo, fò w pran swen madanm, fò w pran swen kay, fò w travay, e fò w gen yon lè tou pou pwòp pa w, pou fè sa ke w renmen an. Paske lè w lè gen tout bagay sa nan men w, pou chwazi penti pou w fè nan America, se yon gwo bagay ke l ye. Nou wè ke, kòm nou di te oparvan ke sa nou wè la yo, se pa anyen nan èv Duckens Delpé sa se twòkèt la si nou al sou website Duckens Delpé wap wè sa l pwodwi mwen m t aròz m konn jan l gadjò aròze m son bagay ki te emèveye m anpil lè ke m al gad m ap gade èv Duckens di m o men moun pa m tann kiyès ki Duckens Delpé a fon bagay fò m di n non se enposib fò m nan cho Brent Avenue pou m ka konn kiyès ki Duckens Delpé a ou la nan Bòkton moun pa konnen w jodi a se yon okazyon ke nou genyen pou n rankontre L'artiste Dukens LP nan show nou jodia e son onè ke m resevwa jodia nan show a. Dukens LP, Koman ke ou kab atribiye, paske m wè ou gon aparèy mò fè lakay ou, on zye epi tou on kas, epi ou di m, ou te di ke se avèk materyèl konpitè ou fè aparèy sa. Wi, son sculpture. On bagay sa ta e dwòl pou mwen. Pale m anpe de bagay sa yo. Wi, wi, son sculpture. Men sa k pase, pa egzanp, kòm mwen di w travay mwen yo pati. Yo kòmanse avèk de konvèsasyon kontanporen, konvèsasyon ke nan tan ke te nan viv la. Pa egzanp, te gon lè yo tap pale de Edward Snowden, kote yo di ke tout konvèsasyon ou gen sou telefòn, tout sa ou chèche sou entènèt, enfòmasyon sa gon kote ke yo anrejistre. Epi m vin di. Yon sèl sèvè. Wi a. Donk, ki vin rann mwen kirye, m vin di, bon, tout moun yon ti jan choke paske yo pa t espere ke gon bagay konsa ki t ap fèt. Donk, lè m tande nouvèl sa, kounye a chak fwa m ouvè telefòn mwen oubyen m al sou konpitè, m ap fè rechèch oubyen kèlkeswa sa m ap fè a, m di, bon, ok, posible, gen posiblite pou ke sa m ap fè a la li rekòde yon kote. Donk, kounye a m vin di, bon, ok, èske se pa ta yon, èske se pa yon sijè ke nou tout ta sipoze ap pale de li? Ok, epi konsa m di bon ok, e kouman m te ka reprezante l atistikman. Epi, de manyè, alò, kòm mwen di w, lè w ap fè travay, e lè w ap fè yon oeuvre d'art, se pa kòm si se ou ki mèt sa w ap fè a. Ou gen de sigjesyon, ou gen de enspirasyon ki dekoule de sa w wè chak jou, de sa w ap tande, etc. Epi, de manyè vrèman, aza epi m te gen yon konpitè ki devan m epi tou m ap gade konpitè a ki an pàn m demonte konpitè a epi m pran bòd konpitè a epi m mete l devan m ap gade epi tou m di men tout pwoblèm sa a kòmanse apati de bòd sa a san bòd sa a ou pa gen konpitè m di bon èske m te ka itilize m kòm yon materyo de baz pou m fè yon pyès pou ki ka fè moun k ap gade travay lan. kòmanse yon konvèsasyon ki ka edifye yo oubyen ki ka dirije yo nan yon sans kèlkonk. Epi se konsa m kòmanse fè l, epi m fè yon boul zye, paske m fè anatomi, fizyoloji, eksetera, m fè yon boul zye avèk motherboard, epi Sou motherboard sa a, m te bezwen mete yon sipò pou m pote l, epitou m fè yon charyo avèk keyboard. Sa sètèlman te yon bèl.
Okontrè, de semèn de sla, MIT avèk lavil de Cambridge, yo t ap fè yon konpetisyon. Fò w di m MIT a tou, pagen m k ap toujou vin toutouni, lemonn antye la kounye a. Ok, Massachusetts Institute of Technology. Se youn nan pi gwo lekòl ki gen Etazini tou, wi. Wi, wi, de konsè avèk lavil de Cambridge, yo gen yon sculpture race ke yo fè. Yo rele li People Sculpture Racing. So m te patisipe ladan l 3 semèn de sla. Donk yo te ban mwen yon pri de ingenuity. Paske yo t ap bay 3 pri. Yo bay yon pri pou vitès, pou kreyativite avèk yon pri pou spektakl. Donk m te ganye pri. Pou kreyativite ki se ingenuity tou. Donk travay yo toujou gen bon apresyasyon dan de milye ki vreman enpotan. Bon nou ap rantre nan domèn sa, paske gen yon bagay moun di m la, moun nan di m ke le pli souvan anpil atis pent sa yo, yo pa kwè nan Bondye. Eske Dickenson menm kwè nan Bondye?
Moun sa poze kesyon, mpa di non moun nan. M konprann men jeneralman atis yo, m pa ka di yo pa kwè nan Bondye konsa. Fò m ta tande yon atis ki di sa epi pou n ta pale avè l. Ok, mwen menm mwen kwè nan Bondye. Men trè souvan atis yo twouve ke yo gen yon koneksyon avèk Bondye ki fè ke Jan ba, jan w vle esplike yo Bondye dèfwa yo gendwa pa aprann nan jan w vle ba yo l lan. Ok. Men se pa kwè yo pa kwè nan Bondye. Gen ki gendwa pa kwè. Men mwen menm mwen kwè nan Bondye. Mwen mwen kwè nan Bondye, mwen kwè ke vi m se yon vi de priyè, m ka di yon moun sa, e ke tout sa m ap fè an tè, an tèm de relasyon m avèk moun, jan m ap fonksyone avèk moun, donk li pa detache de de sa Bondye kreye m pou m fè sou tè a. M pa konnen ke si ke nos amis internautes kapab wè li, e moun nan Quebreu kapab wè l, tèlman Dukens renmen l'art, menm soulye l soulye l gen yon dan bagay ladan l tèt chaje ladan l, bagay art. Bon sa se. Monte sou monte soulye a. Non non sa se amizman, sa se amizman. Wè, li di w se amizman sa ye. Art amour e sa ki bon lè w fè yon bagay avèk amour. Tout sa tout tout kote ou ye wap eseye wè wap mete ladann tou sa ki rele lanmou de yon frè Dukens nou pa gen anpil tan poun fini ak show a nou gen sèlman 5 minit ki rete si yon moun ta renmen gen tablo ou kote pou yo jwenn pwokire tablo ou? Bon nou ka rele m nan 774 279 7750 nou ka kòmanse pale epi pou nou wè egzakteman Ki tip de travay ke w renmen, nan sa m genyen yo, eksetera. E pi, m trè fleksib. E pi, se sa ki pi enpòtan. Anvan ke nou fin fè lòt bagay nan emisyon, pou ba bay moun yo ankò yon fwa telefòn ou, avèk website kote yo ka kontakte w. Paske m panse ke gen anpil moun konnen k ap chèche sou sa, ki renmen la anpil. E se yon mwayen pou yo menm pou yo konn kiyès ki Duc Kenza Epè a an plis an pwofondè. Ka vizite, vizite, gade kote w genyen, gade, dizon, Pwojè w yo? Wi.
Donk, bon, si w al sou entènèt, si w al sou Google, ou tape non m, Duken Delpé, w ap wè foto, w ap wè anpil foto travay ke m fè. Ok? W ap wè anpil videyo sou YouTube tou, tankou lè m al, lè m al compete au Japon, oubyen lè m al compete e Cambridge, etc. An plis de sa, w ap wè sou Google, nimewo telefòn mwen, se 774 279 7750 ok aprè nimewo telefòn mwen dòk sou enstagram si w antre nonm sou enstagram wap wè ou ka voye mesaj sou enstagram si w antre nonm sou facebook duken delpe sou facebook wap wè mwen epi ou ka kominike avèm pa mwayen sa yo. Nou konnen ke le plus souvan lè yon moun fè yon bagay li pa renmen pale de tèt li. Si mwen ta di w ke Dukendelpe. Dim on bagay banm yon menti an m pral vin dè tablo. Sa sa l tap ye?
Travay mwen se dè konvèsasyon pou tan nap viv lan ki fè yon sòt de pwopozisyon a moun ki wè l lan pou ke l poze tèt li dè kesyon pou l twouve dè solisyon pou le tan prezan. Se sa se sa ki enterè travay mwen. Si ke mwen telman renmen tablo ou m ou banm kontre m ka pokire l si nèg vizi vizite vizite Studio studio banm rade sa ankò pa bay moun rade sa ankò. Studio studio m se nan 450 Harrison avenue Boston nimewo studio a se studio nimewo 310 ok donk se la ke m gen studio ki son sòt de showroom kote ke m montre travay mwen. A tout moun ki vle wè. Ok. Sa Whitman nan son bagay ki dife an li menm? Bon Whitman se yon plas ke m travay. Dè fwa lè m vin an kontak avèk moun nan si yon moun vle vizite m kote m travay, ou rele m m ka mennen w ladan. Mwen plis showroom nan li plis la yo kap. Wi showroom nan wè plis travay. Se sa vre. Monchè frè Dukens, m ta pran nwit la m ta pa pale de ou menm paske tèlman m renmen travay ou an menm. Bon lè m ap rele m gentan ap di waw. Men kòm mwen di moun yo ke si y al sou web yo, website Dukens LP y ap wè travay Dukens LP y ap That's amazing, that's yon bagay ki enkwayab. Paske mwen m wè yo m te tèlman m di waw m te etone. Paske pafwa ou byen a moun nan ou pa konn èv moun nan. Lè mwen al gade èv Duki m di waw se yon bèl bagay hein. E mwen mwen fyè jodi a ke pou m resevwa nan show nou yo Brillant Avenir pou n ap pale de èv ou, de kiyès ki Duki Wenzel P a. Paske yon moun soti Ayiti vin isi ou gen yon pakèt bagay jèn jèn gason konsa pakèt bagay ta fèm ou chwazi sa ki enpòtan an. Ou al lekòl ou nurse kounya w ap fè pent. Se yon bagay woo. Extraordinaire. Oh oui. E nèg marye ankò tou. Oui, oui. Bon, m gen dwa di ke son vokasyon. Paske e san art, m te toujou twouve ke vi m pa konplè. Ok? Se sa k fè tout moun toujou ap di kote w jwenn tan pou w fè l, kote w jwenn tan pou w fè l. M pa ka pa fè l. Men pandan w isi, pou jan m konn wè, m konn ou trè famè bò isi. Èske w gen kontak a Ayiti? Nan sans sa a,
m gen kèk moun ke m an konvèsasyon avèk yo an Ayiti. Yo ta renmen pou m fè de show an Ayiti. Men, akoz de m gen yon grand fami, m gen 4 ti moun, epi m gen madanm mwen, etc. Donk, e koòdinasyon an sipoze fèt antre tout Famiy lan, pou ke lè m ap deplase, m ka deplase san pwoblèm. Eske, dènye fwa w al Ayiti, eske w te al nan tablo Ayiti bay sa yo? Non, m pa t al nan tablo m an Ayiti. Non, m pa t ale a biwo an Ayiti. Ok. So, n ap, nou pral fini kout pwogram nan. M ta renmen ke m ba w, m ba w rès 2 minit ki rete yo. Pale de Duckens Delpé an, lè nou la pou konkli, konkli pou nou menm. Bon, Duckens Delpé, se, se trè senp. E, m renmen tout anviwònman kote m ye an. E m renmen obsève sa k ap fèt. E se yo ki sous denspirasyon m. Pa egzanp Brockton, m ap viv, depi m Ozetazini se Brockton m ap viv. Tout pwodui de baz ke m itilize pou m fè travay mwen yo se Brockton. Donk e m trè senp. Sa sa mwen ka wè ou son nèg trè senp vrèman vre. Wi trè senp, trè senp. Ok Dukens anpe bon ba nou mo de la fin avèk nou zanmi entènot a moun kap swiv kounya direkteman sou kibo a kou map tèmine pwogram nan. Donk m ta espere ke nou eseye e vizite travay yo chèche sou entènèt si nou wè yon travay ke nou entèrese nou ta renmen pale de li premyèman Se sa ki pi enpòtan, konvèsasyon an. Si nou yon travay ke nou renmen, nou ta renmen konprann, nou ta renmen pale de li, eseye rantre an kontak avè m, nou konn nimewo m se 774 279 7750, epi se tou. Ok.
Frè Duckens, m toujou di w frè, zanmi, tèlman ke m ta panse m pwòch avèk ou menm, se te yon gwo plezi pou m te resevwa w jodi a nan emisyon Brillant Avenir. E pèmèt m di w ke Lè ke m te wè travay ou, mwen te vrèman emèveye. E mwen m ap toujou di w konpliman e kenbe la. Soti uityèm nan konpetisyon de 4 mil moun, se pa yon bagay ki fasil e o Japon ankò. Sa vle di ke lèv ou ap mache. Men gen moun ki pa konnen bò isi a. Jodi a se te yon okazyon pou nou travèse, fè konesans a gwo kokennchenn atis sa ki nan Bòktonn nan, frè, notre ami Duc Endelpe. N ap fini emisyon jodi a, n ap di nou menm k ap swiv an dirèk nan Kebo a mèsi e a nou entènot sou live Facebook mèsi pou patisipasyon nou. N ap ba nou randevou a la pwochèn. C'est avec vous votre serviteur Patrick Butler et notre ami, l'artiste, l'unique, Dukenzel P.
Mèsi, a la pwochèn. Mèsi Patrick.
Bye bye. Mèsi, a la pwochèn.